Genyen yon seri de zòn jodi a la a ki entegre nan endistri kidnaping lan. Pandan plizyè fwa nou eksplike sa isi a, bagay kidnaping sa vin tèlman bay lajan, gen de nouvo gwoup ame kounye a la ki rantre nan pratik la. Pa egzanp, nou te di l an tit Guerrier, Bèlè la a, yo di m pandan dènye moman sa yo, monchè yo. trè enplike nan yon seri de ak de kidnaping ki ap fèt anndan peyi a. Pa egzanp, yo remonte a 28 fevriye dènye, kote nou sonje moun Solino te pran lari, moun Solino t ap kouri, paske genyen 2 gwoup ame ki t ap eseye pran kontwòl katye a, paske se yon katye estratejik pou yo, pou lè y ap sot fè kidnaping Dèlma, pou yo desann avè li, pou yo rantre Bèlè. E nan rapò kad la, l evoke sa. e nou te li l an tit. Mentnan, nan rekòmandasyon l yo, ankò yon fwa, card retounen sou konpòtman entènasyonal la, ki jounen jodi a ta dwe soti nan chapit reyinyon sou reyinyon, pwomès sou pwomès, epi an reyalite, pa janm gen anyen ki fèt de konkrè. Sinon, sur le plan sécuritaire, Sitiyasyon peyi a lap degrade sitiyasyon peyi a lap deteryore maten an mwen menm pèsonèlman mwen vle mande kominote entènasyonal la patikilyèman le Canada les Etats Unis d'Amerique fòk yo pozisyone yo klèman jodi a Wi m konnen diplomasi se kestyon enterè. Men jodi a nan sa Ayiti ye la a, si n kwè tout rapò ki pwodui anndan peyi a, tout rapò ki pwodui alechèl entènasyonal, lè è gravisim. Donk si lè a grav nan nivo sa e vouzot nou di nou se zanmi peyi Dayiti e se nan move moman pou rekonèt bon zanmi w. M pa kwè jodi a la a se diplomasi sou papye ki apwopriye a reyalite peyi Dayiti a. M pa kwè jodi a la a se pale bèl franse Se diskou tout kalite, se reyinyon zoum, reyinyon an prezansyèl, se debake nan peyi a sou lobedyans misyon, fè makak, fè enteresant, mache nan machin blende lè n prale, kanpe nan salon diplomatik la pou n ap vin anonse yon ansanm de bagay ki pap janm reyalize. M pa kwè se sa peyi a bezwen nan moman an. Le Kanada trè resaman anonse. Yon èd de 100 milyon dola ameriken ki vize ranfòse kapasite sou vle enstitisyon polis la. Men ann serye, randemwa fou sa je m wè Card evoke l nan rapò l la, depi lè lapolis la kreye, Pou rive jounen jodi a, se pa 2 milyon ki depanse swa nan fòmasyon, swa nan achte ekipman oubyen nan lòt volè. Mentnan ki sa ki eksplike malgre tout lajan sa yo depanse, jodi a la lapolis li enkapab pou li sekirize popilasyon an, pou l sekirize byen yo. Gon pwoblèm. E m ta renmen mesye ki li nan gwo liv yo ede Larepiblik konprann. Eske le Kanada, Lèzetazini ki yo menm enplike dirèkteman nan akonpanye lapolis la, yo pa fè yon oto-evalyasyon de èd y ap bay peyi Dayiti atravè Lapolis Nasyonal Dayiti. M sonje m te vin la yon lè, mwen te di ke jodi a si w di Lapolis la echwe, si w di Lapolis la fayi a misyon l, si w di Lapolis la enkapab pou li pwoteje popilasyon an, pou l sekirize vi ak byen, donk Lèzetazini, Lekanada yo pa inosan. An dotre tèm,

Rann lapolis la operasyonèl nan ranfòse si w vle kapasite lapolis la nan pran yon seri desizyon ki kapab pèmèt ke lapolis la li egziste kòm fòs e li vin efikas. Mentnan si. De 95 a jodi a la a, malgre tout entèvansyon sa yo, malgre tout akonpanyeman sa yo, malgre tout kòb sa yo nou di n depanse, malgre fòmasyon nou apiye soti nan lekòl de polis la pou rive jiskaske polisye yo nan lari a, epi nou gen sa. Kòm polis, donk gon pwoblèm. Donk si gon pwoblèm, m panse ke fòk nou chache idantifye l epi pou nou rewè modèl akonpanyeman n ap bay lapolis la. Talè a, m t ap esplike nou mesye dam, fòk mesye entènasyonal yo, yo pa konfonn ipokrizi avèk diplomasi. Fòk mesye entènasyonal yo pa rantre nan yon kad oubyen nan yon demach pou y ap mode nou, pou y ap soufle nou alafwa. Yo blese w, epi ou santi w remonte kont yo, epi apre sa, yo vini yo di w, Dodo titit, ou pa bezwen pè, n ap pote lèt, n ap pote biz. Epi, retorik la kontinye. Lè menm koz ap pwodui lè menm zefè. Epi peyi a ap retounen an won, ap tounen an won padon, moun kontinye ap mouri. Fanm kontinye ap viktim kadejak, kidnaping kontinye ap fèt, gang kontinye ap pran jarèt, zam kontinye ap rantre anndan peyi a. Se sa k fè m t ap di yon zanmi resamman, mwen menm m kòmanse gen ti pwoblèm avèk lè sanksyon kanadyèn notamman. Mwa sa a ki se avril la, li pral fè pratikman si mwa, si n teni kont de novanm a avril, depi le Kanada li menm Li ap soti yon seri de moun, yon seri de lis de moun ke yo sanksyone pou finansman gang, pou kòripsyon elatriye. Men malgre sanksyon sa yo, zam kontinye ap antre anndan peyi a, malgre sanksyon sa yo, yo santi. Gang yo vin pi fò, ou santi gang yo vin pi konfyan. Mwen mon ti jan pèdi. Mon ti jan pèdi, se pa paske mwen ap remete an kestyon lè sanksyon kanadyèn jodi a non. Se pa paske mwen di sanksyon kanadyèn yo san zefè non. Men mon ti jan pèdi, si n di n ap sanksyone de moun e pandan plizyè fwa Trudeau ap pran lapawòl nan yon seri de reyinyon, Li toujou ap bat lestomak li, donk yo pran yon seri de sanksyon la kont yon seri de moun nan elit politik, elit ekonomik peyi Dayiti a, sa rantre nan kad jefò k ap fèt pou akonpanye peyi a nan batay pou amelyore sekirite, etsetera. Men malgre sa, Sa pa anpeche gang yo vin pi alèz, okontrè vin gen plis gwoup ame, okontrè vin gen plis katye ki anba grif gwoup ame, okontrè ou gen kòm lenpresyon gen plis zam k ap antre anndan peyi a. Fòk peyi Kanada, fòk peyi Etazini oubyen fòk moun ki li nan gwo liv yo ankò infwa vin di l pral piblik. Poukisa? Gen plizyè rapò. ki soti ki moutre ke majorite pou m pa di tout zam k ap antre anndan peyi Dayiti yo soti yon kote ki rele Lèzetazini Damerik. Menm si yo ta tranzite anvan yo rive nan peyi a, swa pase pa la Jamayik oubyen m pa konnen pase pa Repiblik Dominikèn, men si w al gade orijin yo, si w al gade kote yo soti inisyalman, se Lèzetazini Damerik. Alò on peyi tankou Lèzetazini Damerik ki trè pwisan, on peyi tankou Lèzetazini Damerik ki jounen jodi a la a gen tout sa w konnen, gen gen tout sa w konnen kòm teknoloji, kòmsi si yo vle ban nou on kout men nan nivo sa a yo pa t ap ka gen tan frennen van k ap bay zam, van k ap fè zam soti nan peyi yo a pou antre nan peyi a konsa? Amwenske yo ta genyen on kèlkonk enterè nan sitiyasyon kawotik peyi a twouve l la. Mwen m pa konn anyen non, m jis ap chache konprann. On peyi tankou Etazini pa gen pwoblèm sèvis de ransènyeman. Donk je me demande èske se pa yonn nan peyi ki genyen sèvis oubyen yonn nan peyi sèvis de ransènyeman l pi efikas sou latè beni. Donk si yo vle ban nou on kout men nan nivo sa a, ou panse yo pa ka ban nou l? Donk se paske kèlke pa, Yo pa ban nou l. Paske yo pa vle. Yo pa vle paske yo pran plezi nan sa k ap fèt la. Epi lè genyen yon reyinyon k ap fèt oubyen lè gen yon blan ameriken k antre isi oubyen lè gen yon otorite amerikèn k ap pran lapawòl sou dosye Ayiti a, yo di w ke Lèzetazini kontinye ap travay pou ede amelyore sekirite nan peyi a. Kibò? Kibò? Mwen m panse fòk kominote entènasyonal la, Lèzetazini an patikilye avèk le Kanada yo sispann ipokrizi sa a. Se sa y ap, se swa y ap ede n oubyen yo p ap ede n. Kounye a gen moun ki ta ka di Jhonny Ferdinand, Ayiti se yon peyi souvren, Ayiti se yon peyi ki granmoun tèt li, donk yo pa twouve yo nan diskou sa a. Donk se Ayiti ki pou degaje l kon mèt Jan Jak pou rezoud pwoblèm li. Men ann serye, ann onèt, ann reyalis, depi ki lè Ayiti te mèt tèt li nan sans sa a? Si n ap parèt tout kò nou, ke n parèt tout kò nou nèt. Nenpòt ti desizyon k ap pran pou peyi a la, se onivo dè zanbasad pou l pran. Nenpòt ti desizyon k ap pran pou peyi a la, fòk blan vle, fòk blan okouran. Ou panse ke yon direktè jeneral ka vini nan tèt lapolis la la san Lèzetazini Damerik pa ba l benediksyon? Ou panse ke ou ka oze mete yon nèg direktè jeneral dwàn isi san anbasad la pa chita pale avè l? Mande Julcèn non si l pa chita pale avèk Comment il s'appelle le charge d'affaires nou te fè entèvyou avèl isi a mandel aktyèl direktè jeneral dwàn nan mandel m pa konn sa yo diskite men mandel si l pa chita pale avèl mande pou te gen akò sa la ki te siyen an desanm 2022 a ki wòl ansyèn reprezantant Sekretè Jeneral Nasyonzini an te jwe ladan l, Madan Helen Lalimi. Mande. Mande.
Elèv yo te revoke tout ofisye a ki te nan pouvwa yo te pa t vle ale. Gon seri de minis la depi blan di l pa vle yo, depi anbasad amerikèn di l pa vle yo, yo pa ka minis ankò non. Gon seri de moun ki nan yon seri de pòs anndan peyi a depi blan di w l pa renmen fòm tèt moun sa yo, yo pa ka la ankò non. Ebyen kounya si map di ebyen pou blan gen tèl ou tèl konpòteman pa rapò avèk nou nou paka dim kounya la poum vini avèk kesyon souverènte a. Tout sa nap fè anndan peyi a fòk blan vle. Si blan pa vle li paka fèt. E se nan sans blan vle a poul ale. Enben, toutotan n rantre nan demach sa a, se toutotan n ap mande blan se swa l avè nou oubyen l pa avè nou. Gen lòt moun ki gen dwa di Johnny fò n konprann ke gon nouvèl dinamik jewopolitik, Ayiti pa peze twòp pwa nan balans lan. Menm la ankò, sa se afè pa yo. Sa se afè pa yo. Se swa yo ede nou, se swa yo p ap ede nou. Bon anvan anyen yo di w konsa ke yo preyokipe par la sitiyasyon Dayiti. Dotan ke peyi a fè pati don pakèt strikti oubyen manb on seri dòganizasyon entènasyonal. Donk gon antrèd ki te oblije otomatik. Ou konprann? Antre ant eta yo, ant peyi yo. Gon koperasyon ki te dwe otomatik. Donk vwala ke peyi a twouve l nan sitiyasyon difisil e se yonn nan pir sitiyasyon ke peyi a pa janm konnen. Ebyen, 2 moun kap di yo se zanmi peyi a epi yo kanpe konsa a. E sa fè mwen m rejwenn ekip OCNH la, m rejwenn ekip cad la ki yo menm di l'heure n'est plus aux belles paroles. Se pa fransè Ayiti bezwen nan moman la a. Se pa pwomès Ayiti bezwen nan moman, se pa reyinyon sou reyinyon, se pa chèf deta k pral rankontre chèf deta sou dosye Ayiti a. Se pa sa Ayiti bezwen. Ayiti nan yon sitiyasyon ki entenab, Ayiti nan yon sitiyasyon ki kawotik, Ayiti nan yon sitiyasyon ki katastwofik. Donk vouzòt ki di nou se zanmi peyi Dayiti, se byen lemoman pou n pwouve sa. Si n pa ka apwouve l, n ap fèmen dan nou pou yon mwayen senpleman kite n peri pou kò nou oubyen n rezoud pwoblèm nan pou kò nou. Men di moman ke nou pran dosye Ayiti a, n ap fè kapital nou sou li. Di moman ke nou pran dosye Ayiti a, n ap fè lòbi pou la konsomasyon de lopinyon entènasyonal pou montre ke nou diz nou dat nou fè peyi a bokou plis de mal. que de bien. Men gon lòt kategori moun ki ta ka di Pierre Renel René li di Alixandre Guerrier Dieuseul kabrit gade je mèt kay anvan l rantre. Gen konpòteman ou wè Lèzetazini genyen pa rapò a Ayiti li pap genyen l pa rapò a yon lòt peyi malgre ou tande lòt peyi a gen dwa pòv. Paske yo toujou di n se paske nou pòv, se paske nou di, se paske nou dat ki fè blan ap di nou sa l vle, l ap fè nou sa l vle. Mwen m pa kwè. Ann Afrik, gen de peyi ki pòv tou, men ki defann souverènte yo.
Yo met Lafrans deyò. Gen de peyi enperyalis k al chache fè yon seri de derespektan, yo di atansyon, al fè bawo a lakay ou. Ou tap pale avèm talè a egzanp Mali avèk la France nan. Gen lè Zetazini yo gen anbasad dè Etazini nan yon seri de peyi atravè le mond tou al tante fon seri de bagay men yo jwenn dè fòs ki reziste avèk yo. Yo jwenn dè repons apwopriye. Donk son fason poun di si nou te gen dè vizavi. ki gen kouy m baw garanti peyi entènasyonal yo ki di yo se zanmi nou yo peyi enperyalis yo yo tap reflechi dimil fwa anvan yo pase nou nan tenten anvan yo pase nou nan betiz anvan yo pase nou nan salami se paske moun ki nan pouvwa yo. Nou gon egzanp ki klè Pierre Renel tap dil talè a e m sonje sa sou tranzisyon privè la lè pa gen ankenn paske te gen tranzisyon yo pa vle bay ankenn sipò a Ayiti menm pou òganize eleksyon yo pat vle. Ki sa Privert fè? Privert mete tout dispoz, pran tout dispozisyon jiskaske yo mete kòb disponib, se nan tre, nan, nan trezò piblik yo t al pran kòb. Eleksyon te òganize e menm moun sa entènasyonal lan ki pa t vle eleksyon an, o kou de wout, rive rejwenn nou epi pou vin patisipe nan eleksyon ansanm avè nou. Ayiti pa fonksyone an vaz klo, nan lojik de mondyalizasyon, globalizasyon. Ok. Ayiti tou fè pati, m sot di sa talè a, de yon pakèt òganizasyon entènasyonal, yon pakèt estrikti entènasyonal. Nou pa gen pwoblèm ke Ayiti li menm li kowopere ak peyi zanmi l yo. Men fòk lè blan vini, n ap diskite avè l, fòk nou ka gade l nan je pou n di, Mesye blan, men sa k ap bon pou peyi a, men sa n vle. Ou vle ede nou? Ok. Men kòman pou kanalize èd la? Men ki sa bezwen m ye? Men ki sa nesesite m ye? Ok men malerezman pandan dènye ane sa yo nou wè yon pakèt dirijan ki pa gen kolòn vètebral malerezman pandan dènye ane sa yo nou wè yon pakèt nèg ki rive sou pouvwa yon pakèt fanm ki rive sou pouvwa se de souzòm se de sousou. Ou pa t wè lè sitwayen an t ap salye Biden nan? Nou gen yon pakèt nèg ki rive sou pouvwa a la favè d'une circonstance se de moun ki egziste sèlman de non. Men yo pa gen tanperaman, yo pa gen konviksyon. Nou gen yon pakèt moun ki rive sou pouvwa ki pa gen anyen kòm lanmou pou peyi a. Donk se nòmal, se yo blan itilize ankò pou tounen an won, pou pase n nan betiz, pou pase n nan salami. Mwen t ap li yon editoryal semèn sa, m pa konn si se lendi a, ki pote sinyati Frantz Duval. Epi ki t ap fè yon konparezon. Parapò a sa m ap evoke la, konpòteman peyi ki di yo se zanmi Ayiti yo nan dosye Ikrèn nan avèk konpòteman yo genyen nan dosye Ayiti a. Li eksplike w ke odepa, yon peyi tankou Almay, yon peyi tankou Lèzetazinidamerik, konpòteman wè yo gen la a, bò kote Ikrèn nan, se pa t li yo te genyen nan kòmansman gè la. Se paske prezidan ikrenyen an gon jan l te kanpe, l di nèg yo, si n vle ede m, men sa m bezwen. Pase yo di m Lèzetazini, premyè demach sa se te pwopoze prezidan ikrenyen an egzil. Ou konprann? Fè l pase pa laptit pant, rantre Washington. Misye di pa gen bagay konsa, l ap ret la pou l defann peyi l, men men sa l bezwen. Si n vle ede l, n ap ba l sa yo. Lalmay tou gon jan l tap bay ti èd li pa anba pa anba. Prezidan di atansyon, li pa bezwen sa men sa l bezwen e m pap ba w manti jodi a la a 2 peyi sa yo map di yo la a ki se Lèzetazini grand pwisans mondyal, Lalmay peyi k pi rich an Ewòp jodi a la yo kanpe rèd rèd bò Ikrèn e se gwo zam, se gwo cha blende yap bay yo. Wi epi fòme
militè Ikrenyen yo tou. Se sak fè.
Talua m sot diw konsa kabrit gad je mèt kay anvan l rantre. Jisteman.
Paske gen de materyèl yo voye bay, si militè yo pa ka itilize l, yo fè de fòmasyon pou yo, pou yo pèmèt ke yo gen kapasite pou yo itilize materyèl ke y ap bay. Se blan te vini isi. Blan konn pwoblèm yo deja, pwoblèm yo debat. A lechèl entènasyonal, anpil rapò pwodui. Nasyonzini notamman, gon pakèt dokiman sou ka Dayiti a sou biwo Sekretè Jeneral la. Konsèy de Sekirite onu an konnen l. Tout peyi yo konnen l. Donk si n vin la a, n ap diskite avèk aktè yo, fòk nou te jwenn 2 moun ki di, Mesye blan, men sa n bezwen. Ou vle ede n? Dwayen Woulè, M pou ede nou. Men sa n bezwen. Nou chita, nou nan tete lang avè yo, bwè diven avè yo. Tout jounen ou tande Ariel ap al nan somè sesi, tout jounen ou tande Ariel ap vwayaje, Ariel ale California, Ariel ale Panama, Ariel ale kibò sa, Caricom this that. Nou pase pratikman 2 dènye ane sa yo ap radote oh Ayiti, preokipe n Ayiti this Ayiti that. Adye love dede pa janm gen anyen ki fèt si non sitiyasyon kap deteryore. E nap note Etazini avèk Kanada se 2 peyi ki fòme Polis Nasyonal la. M sot eksplike sa talè a. Donk an giz de konklizyon, dimanch dènye a mwen wè gen yon òganizasyon o nivo di Kanada ki rele Ayiti Debou ki tal fon manifestasyon devan biwo Trudeau pou di Trudeau prèske sa w wè n ap evoke la maten an. Di Trudeau ke nou bezwen angajman ki bokou plis serye. Di Trudeau ke jodi a la nou gen yon pèp k ap peri. Jodi a la nou gen timoun, nou gen jenn fanm, nou genyen granmoun k ap viktim kidnaping, k ap tonbe anba bal. Jodi a la nou gen yon peyi ki asyeje. Jodi a la nou gen yon peyi ki san leta, ki san dirijan. Pa bliye m non Marc Joël. Jodi a la nou gen yon peyi ki prèske egziste sèlman de non.